Paske misye son nèg ki plen machin pa yon machin menm pa konn deyò a non. Map antre andan m wè si misye pa andan.

Patron pam. Pa tiyem silvouplè madam pa tiyem m pa vòlè non madam se grangou m grangou m vin de ti manje la m pa vòlè non madam tanpri pa tiyem pa tiyem pa tiyem madam.

Pase misye yon kout kòl zam nan mwen misye ap pwopòz rizi misye pwopòz li tonbe atè a mwen m pa konn figi misye non. Ebyen ok gade pran misye al fèmen l nan ti chanm nan dèyè a epi lè l revini pou misye di nou kiyès li ye e sa l te vin fè la.
Mesye kounya nou korèk nèt la a tou. Nouvo mayo nouvo mas, bay orijinal nèt. Nou pral met mitrayèt sa sou tèt machin nan, sa w tande a nou ame nèt. Pa gen kenn vakabon kabann presyon, lapolis, Gade gon cha. Okenn nan sa yo pap ka ba nou presyon mesye. Apre sa fè bagay fè ti pye nou blanch nan lari a. Pran ti degouden nan men moun ti senkant kòb. Ti san goud. Ti bagay sa yo nou pa nan pran yo nan men moun. Nou pral jere gran dil mesye gran dosye ok. Nou pral fè gran dil tankou moun nan ka gen dil li bezwen pase nou pase l pou li. Epi sa w tande a, depi n fin pase l pou li epi pòsyon pa nou an nou gen pòsyon pa nou. Ok mesye. Epi n ap jere dil nou ansanm avèk moun tou ou konprann. Pou n jere vi a yon lòt fason. Fè bagay Pran ti bagay ti malere bagay sa yo nèg fann fwa nou menm nèg fann fwa bagay sa yo nou pap rive sou tèt nou gran dil gran mouvman mesye. Alèz Gang sa w di yo ou fin pale ou fin pale epi met siye ou pap met siye dèyè li sa w di yo e sa nèt wi frè mwen nou menm nèg fann fwa nou paka bese valè nou non e grad nou pou n moute pi wo epi Deplasman nou, fò nou kalkile deplasman nou pou yon nèg deplase nou fò nou fè tout kalkil sa yo. Depi yon nèg deplase nou n tou konnen tan kòb ki ka deplase nou la. Ok mesye, fò n jere tout mouvman sa yo nèt. Ayy nou pa ka desann valè nou desann figi nou devan ti vakabon. Nou p ap desann figi nou pou ti degouden mesye. Nou konprann sa m ap di nou an, n ap tou fè yon sòm pou nèg la deplase nou nou tou di l tan kòb ki ka deplase nou la. Si nèg la vle l vle, nèg la pa vle Vat fè fo epi jay mesye pa gen lechwa non frè. E ou menm mafya ou pap ajoute anyen men wap kanpe wap asiste ou pa janm di anyen sèlman wap tande sa nap di a.
Kotem ye la mesye.
Dim non jèn gason kiyès ki voye w isit la? Pa gen moun ki voye m non bòs mwen se grangou m grangou depi m maten m grangou m poko manje anyen tout moun m tcheke m tcheke patnè m pou yo prete m yon ti kòb pou m achte manje m manje m pa jwenn kounya la m konnen w ret nan zòn nan M konnen ou ka ou ka edem ou ka banm yon ti bagay manje e sak fèm vin la e pa moun ki voyem non kòm e chèf mwen e pa moun ki voyem non. Ou si ke se pa moun ki voye w? Ou pa konnen pwopriyete sa son pwopriyete prive l ye? Ou pa ka antre ladann konsa. Avan w rantre fòk ou gon pèmisyon pou antre andan la. Avan w antre fòk ou fwape. Ou pa menm fwape menm w annik antre. Kòmsi se yon moun ki te gen randevou avèk kèk moun. Ou pa konn sa? M konn sa wi bòs mwen, men m te fè anpil tan deyò a m pa t wè moun, kounye a m di konsa, m ap eseye antre m wè petèt ti nwa anndan. Ebyen ok pa gen pwoblèm, kòm ou di se grangou ou te grangou, se kòb ou te vin dennen men m pou manje, m pral ba w kòb pou manje epi m ap tou pran w pou travay avè m, la ou p ap janm manke kòb ou ok.

Chita la non, m pral di w nan ki djòb m pral mete w la apre sa m ap ba w kòb la pou w ka al achte bagay pou manje. Ou wè zam sa yo la, sa e zam biznis mwen yo. Kòm ou di m ou nan lari a ou pa nan travay. Si w di m gou ou manje e moun w ap tcheke se ke w p ap travay. M pral mete w travay, ou pral travay ansanm avè m, ok? Ki sa w ap ajoute ou menm? Mesye, bon nou konnen mwen m pa may, tout sa nou di, mwen menm m toujou asepte avè m. Afè deplasman nou an, sa ap e li k pi konte a. Lè gen nèg yo toujou bezwen itilize moun kòm si moun k ap travay avè yo. Deplasman nou fò nou met tèt nou ansanm, nou konnen si deplasman nou ap soti nou pou tan kòb, nou mete l on kote, Depi moun nan bezwen sèvis nou, nou tou di moun nan, men tan kòb ki ka deplase nou. Sa enpòtan anpil mesye. Tout sa nou di yo la tout enpòtan. Mwen m dakò avè nou nan tout. Enben ann tou al met mitrayèt la sou tèt machin nan nou epi nou pare pou tout bagay. Pa gen de chwa non. Mwen m dakò avè nou nan tout sa nou di wi. Ebyen ok mesye. Ann al enstale mitrayèt la apre sa pou n pran kontwòl lari a pou n wè sa lari a di.

Ya mesye n fini m panse nou alèz kounya nou konplèt nèt la atò. Ya byen jwe ras. Kounya sa n gen pou n fè la nap tou pran lari a la pou n met kontwòl sou lari an, ou konprann? N ap vire nan tout ri yo pou n konn sa k ap fèt nan zòn nan, ou konprann? Menm devan komisarya a anba n ap pase pou n fè, pou n fè, pou n fè nèg yo wè nou gen nan men nou, ou konprann sa m ap di nou an mesye? Pou n ba nèg yo chèlè anba a tou, ou konprann? N ap pase devan komisarya a pou n ba nèg yo ti jòf. Kote moto la a, m pral ba w yon moto pou w travay. Lè m ap jere kèk dil, ou ka akonpanye m nan kèk dil konsa tou, M ka voye w al chèche kèk machandiz nan men moun mwen ok m pral ba w moto moto sa ap rele w moto pa w ok ou ka al kote w vle sou li nenpòt kote w vle sou li men lè m bezwen w lan fò w ka prezan pou al fè dil la mwen osnon pou al chache yon bagay mwen machandiz lè m bezwen voye nou bay paske m te byen bezwen moun pou travay avèm la ou konprann sa map diw la. Wi m konprann wi bòs mwen men mwen gen zam la bagay sa yo mwen menm fè yo m pa bezwen zam non m ka travay avèw si wap banm moto a wap banm moto a map travay avèw sou moto a men m pa bezwen zam m pè zam e m pa konn tire M pa bezwen zam non. Si w ap ban m moto a senpleman ou mèt ban m moto a, m ap travay avè w bòs mwen. Pa enkyete w, ou pa ka ap mache avè m pou w ap mache de men balans. E si yon ti vakabon vin fè frekan avè w? M pa p ba w nan gwo sa yo, m ap ba w yon ti piti pou w ka defann ou, petèt nenpòt moun ki ta vin fè frekan avè w la pou w ka defann ou. Yon ti piti ke w ka pote nan pantalon w anba rad ou, oke? Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm, m pa p ba w nan gwo sa yo. E pou w ap mache avè m fòk ou an sekirite, oke? Lè m eseye, m ap tann ou la, pou m ka montre w kijan pou sèvi avè l. Apre sa, lè n ap, lè n kòmanse ap jere dil, jere mouvman, epi m ap livre w linèt. Ok. Gade non. Pase devan an la, nan ti chanm, nan ti pòt ou wè ki avan baryè a, di sekretè a m di w, m di konsa pou l ba w 200 dola. Ok. W achte manje pou w manje epi Depi CV map tann ou. Oh 200 dola? Mèsi anpil wi patron ou pa konn sa w fè pou mwen la non. Pa gen pwoblèm demen CV map vin la bonè bonè map vin la.
Ok pa enkyete w map tann ou. On paket ti jèn nan peyi a wi podyab yo paka travay. Antouka piti sa ap byen itil mwen la wi. Misye gen gwo gwo pòtray. Misye ap byen itil mwen pou pot machandiz alin mwen. Pral ba misye yon ti zam kenbe nan menl la depim fin bal motol la la m konnen lap kontan la epi poul fè jenjèl nan lari a.